wè yo pale yo pa wè yo pale e m panse ke se sa se se pa yon bon se pa yon bon kòmè yon mesaj pou nou menm paske ayisyen plis la plipa ladan yo plis e akòde plis enpòtans avèk yon bagay ki movè yon bagay ki ka detwi moun

Eseye kato de radyo a. Ok, trè byen. E m ap mete l nan kontèks la pou moun. Genyen yon videyo k ap sikile kote ke yo montre Melchie Conventina ansanm avèk Dadou Jean-Bart ki se prezidan federasyon ayisyèn foutbòl la, kote ke l ap entèvyouve w, l ap poze w kesyon e li mete men l sou epòl dwat ou. E genyen pandan semèn nan yon jounal angle. Se The Guardian ki soti yon atik kote ke li akize e li klèman di ke Dadou Janba ta patisipe nan kesyon vyole timoun ki nan sant lan e ta menm fè timoun sa yo fè avòtman eksetera. Jounal la di yon bann bagay ke mwen m pa m pa p releye, m pa m ap paske m ap mennen ti ankèt pa m tou e gen de moun ki asimile kesyon a ou menm kòmkwa se ta ou menm paske se videyo w la kap fè tou rezo sosyo yo eske ou wè video sa? Humm pardon? Eske ou wè video sa kap toune sou tout rezo sosyo yo? Ah wi mwen wè video a e mwen wè kòmantè yo mwen wè mesaj yo wi mwen wè. Ok di mwen kòman relasyon prezidan federasyon timoun ki nan sant yo paske mwen m vizite sant lan 2 fwa deja mwen gade fonksyonman an kou kouman sa ye eske di mwen palem de relasyon nou genyen avèk prezidan federasyon an kouman sa ye anndan sant lan.
Bon, relasyon nou menm avèk prezidan se bagay ki trè senp. Li la antanke dirijan, antanke fòmatè e osi antanke pè. Se pa sèlman li la antanke dirijan ki ap gide nou pou nou di nou kisa pou nou fè men li la li konsidere nou tout nèt kòm pitit li paske tout sa li te konn fè pou pitit li, tankou ki pitit li ki fini, ki fini nan inivèsite, ki fè gwo bagay, se menm bagay la li ka rive pou nou tout tou paske n'ap viv nan yon peyi ki difisil, li pa anvi ke nou rive pou nou ka fè fout feminen avanse plis. Se nan menm kontèks sa tou ke anpil moun. gen dwa konfonn pasyon prezidan an ansanm avèk de zak sa yo ki akize l la ki se vyòl de minè ou bagay konsa. So, pou moun ki byen konprann e pou moun ki panse foutbòl, pou moun ki konprann e sansasyon jwèt la oudimwens feeling jwèt la oubyen pa ka konprann kisa ki fè Prezidan ap asyone konsa men se relasyon sa ki genyen antre nou menm se papa kòm pitit oudimwens dirijan li la li la pou l gide nou vè avni nou pou ke nou li la pou l ede nou tou pou nou ta atenn objektif nou ki se ale nan koup dimond jwenn yon kontra e ke m ta di sa kòmsi jwenn yon mwayen kòmsi pou nou fè mye. ke jan nou te ye jodi a pou ke nou arive swa atenn nan rive nan klèb aletranje ou di mwens mpa konnen lig la kòm se pèp nan mete nou nan sans sa nan sans foutbòl. Ok konbyen tan ou genyen depi ou nan sant lan? Mwen mwen gen 6 ans. Ou gen 6 ans depi ou vin nan sant lan. Ki laj ou aktyèlman? Mwen gen 16 ans, m pral gen 17 ans an out kap vini la.
Ou pral gen 17 ans e deja ou son etwal briyant pou seleksyon nasyonal lan, yo wè w kap jwe. M kwè dènyèman ou te meyè bitè se sa? Wi, m te meyè bitè nan konpetisyon mond 20 ans an. Konbe gòl ou fè?
14.
Ou fè 14 gòl, son bagay ekstraòdinè an Repiblik Dominikèn. Eske, sizan ou genyen depi ou nan sant lan, eske nou konn abitye pale nou youn lòt? Eske sa konn rive ke genyen de timoun ki pote plent?

Li te konn tande yon bagay konsa tou, paske anvan mwen pa m te voye mesye a, li te enfòme l de mesye a, kijan èske m rantre de bòn men, èske m èske m gen yon avni, kòmsi mwen pa m pa konn soti pi mal ke jan m te ye a. Se paske m te vin la vrèman piti e m pa kwè ke paran m t ap janm dakò lage m yon kote konsa tou, pou ta konnen ke pitit li a ta rantre nan nan nan de zak ki konsa. Depi lè ke mwen anndan se pou la premye fwa ke yon bagay rive konsa, se pou la premye fwa ke yo di yon bagay konsa. de sant lan pou fè mwen pifye tout ekro sa ki lèm nan sant lan gen poko janm gen yon jwez tou kap plenyen de sa sa vle di ke bon an prezans mwen.
Jounal lan li pale de bon se vre ke jounal la poko janm di men sou ki moun vyòl la fèt yo poko janm di sou ki moun e pako kenn moun ki di sa yo di ke. An fèt, li gade anonima, l pa vle non l site. Men, bon, sa a rete jiskaprezan sou baz rimè. Men, men, di mwen, kouman nou fonksyone anndan sant lan? Manje nou, e, e, sante nou, kouman sa ye? Ban m anbyans lan anndan an. Boukan te lapawòl.
M ap dekri w yon jounen. Ebyen, m ap dekri w yon jounen. Nou menm anndan sant lan, se prèske menm bagay yo ki repete de jou an jou, men kòmsi ka gen ti varyant. kòmsi nan fèt lan swa n gen match, bon anvan kowonaviris lan, anvan maladi sa, swa n gen match, oudimwens swa n gen repo, men m pral esplike w yon jounen nou anndan an sa ki kòmsi ki fè de swit an swit, son bagay ki dewoule. Pou kounya la, nou antrene yon fwa pa jou, gen timoun ki chwazi antrene de fwa pa jou, ok, pa kategori. E Nan moman sa yo la yo fè ti chanpyona pou ke nou kapab chanje dè zide. Nou leve a swat sa depan de gwoup la a lè l gen antrenman. Nou swat nou leve a 5 è ou byen 6 è pou ke nou al antrene. Apre antrenman se al benyen ou di mwens nou al manje apre nou vin benyen. Answit sa ki gen laptop al nan laptop yo. E sa ki gen telefòn ret nan telefòn yo. se nap bay blag sou lakou a, jwe antre nou, paske nou fèmen, paske moun pa antre, moun pa soti kote nou ye a jiska isi a. Annapre, n al manje a midi. Bon, pa vrèman midi, nou manje isi a swa inè oubyen dezè. E li raman pou manje a kwit a midi, paske li anpe difisil. Nou ka konprann sa. Answit, apre manje midi a, si gen match ankò, n ale, si gen antrenman, sa depan de gwoup la ankò, n al antrene nan apre midi. Aswè nou manje a 8 è, annapre, nou vin nan chanm nan kò yo balanse pou nou, nou gade fim, nou gade seri, sa k gen laptòp, nou bay blag, nou fè lè a pou n ka dòmi, pou n ka redemare yon lòt jounen ankò. Vwala. E kesyon sante, èske gen medsen, gen enfimyè? Wi. Pou swen, si gen youn nan nou ki frape, gen yon doktè venezuelen ki la. Li rele Jesús ansanm avèk yon lòt doktè ayisyen.
Dènyèman, yo te repwoche prezidan federasyon an paske li t al mennen ti medam yo nan pisin. Yo te konstate timoun yo te nan pisin nan yon otèl sou Tabar la. Èske w te la? Èske w te okouran de sa?
Non, lepli souvan se timoun ki gen pwoblèm ki ale. Bon, m pa konnen, sanble m pa. Se pa premye fwa ke prezidan kon, e pa premye fwa kom koutim yo konn al nan pisin, yo konn ale avèk chimè yo tou, pou te al fè, kè m pa di sa, mo a echape. Se kom si pou jwet kom si gen pwoblèm nan jenou, pou kom si ale nan pisin nan pou fè de mouvman, pou ki kom si sa ap ede yo pou rekiperasyon tou, paske nou pa gen liks sa nan ranch lan. e nou jwenn yon kote kòmsi ke yo Non lè w di pa gen luxe sa èske èske timoun yo pa konn al nan bal menm? Dènyèman m raple m te gen yon djakout Nan bal, mwen pale w luxe kòmsi pa gen pisin nan sant lan.
Non dè yo di m dènyèman bon tout moun ki bezwen wè Coventina yo ka gade l sou Tripotay Lakay jisteman se foto sa men yo yo di m ke timoun yo konn ale nan dot pwogram a la plaj, Dekamewoun Mwen pa nan eksetera. tout pwogram. Si gen okazyon ki prezante nou an vakans Li chwazi mennen w kote pou n al enjoy nou di mwen se vre yo pwograme yon bagay pou nou. Ok men eske ou menm nan sant lan ou gen libète pou soti sa vle di sa ka rive gen yon lè ou di moun yo bon wap deplase ou bral wè yon fanmi w ou bral wè tèl zanmi w etc sa konn rive?
Sa konn rive an ka dijans. E mwen m pa yon moun ki kòmsi renmen soti tou. E sa k fè m pa gen pa twò gen pwoblèm sa avè m ak mwen pa twò gen moun ki renmen soti. Non mwen m ap pale d'une manière générale, pa fòseman pou ou men d'une manière générale.
D'une manière générale, e sa depan de timoun nan. E anvan yo voye ale tou yo rele paran l, yo mande paran l èske se vre, yo fè yon lèse pale, yo mande kilè l ap tounen, yo fè yon lèse pale pou dat jiskaske l tounen. Yo fè yon lèse pale, yo fè yon lèse pase pou li pou apre pou l tounen. E si l ta tounen apre dat sa a tou, yo gen yon sanksyon ke y ap pran kont li, paske yo te ba l yon lè pou l antre, yon lè de depa.
Èske, èske timoun nan gen dwa avèk de vizit, moun ka vin wè l anndan an? Nenpòt moun ka vin wè l? Pa nenpòt moun ki ka vin wè l. Mwen se san se yon moun ki manb nan fanmi l oubyen kòmsi yon moun ki pwòch li, men pa nenpòt ki moun. Paske sekirite yo ki isi a tou, yo menm yo idantifye moun ki vin wè timoun yo plis tou avèk moun kòmsi. moun ki lye parantalman avèk timoun yo ki vin wè yo.
Si moun pa ka vin wè yon timoun anndan an e ta genyen yon jèn fi. Si se pa tout moun. Wi, si se pa tout moun.
Kòman pa egzanp yon jèn fi k anndan an ka fè rive ansent?
Bon m poze tèt mwen kesyon an e pou mwen son bagay ki enposib, son bagay ki enposib paske. Non nap reprann, ou di ou poze tèt ou kesyon sa vle di ou poze tèt ou kesyon kijan fè sa rive tou? Uhmm. Wi sa vle di selon ou menm kijan fè sa rive? Mwen pou mwen son bagay ki enposib, pou mwen son bagay ki enposib pou yon jèn fi pou l ta anndan sant lan pou l ta ansent. Wi. Pou mwen son bagay ki enposib. Paske e nou menm dirijan yo, dirijan yo apa de coach yo ki la, ankadrè yo oubyen ankadrèz yo, ankadrè yo dòmi avèk mesye yo, ankadrèz yo dòmi ansanm avèk medam yo. moun kap travay nan biwo federal yo lè e kòmsi lè yo fin travay de m pa chonje de 11 zè m pa konnen a de lè kòmsi moun yo ap vini yo vin travay la oubyen 8 zè m pa konnen lè yo fini yo al yo rantre lakay yo e kòmsi sou lakou a sou lakou a gen anpil sikilasyon anpil de sekirite yo avèk dirijan moun kòmsi ki gen je sou kategori ke li pran an chaj la. e answit lè pranm se pou nal dòmi e pou fèmen pòt la e gade si tout moun nèt ki la e gon lè gon lè poun fèmen pòt nou tankou nou menm ki isi a la tankou nou avèk ti mesye yo la dè kel fè 8 è nou pase fin 7 è m pa konnen ba apre n fin manje nou foun fon ti tan deyò a n fin bay blag tande mizik danse an apre yo fèmen baryè yo gade si tout moun la yo fèmen baryè a e. Se kòm si gen yon staff de timoun ki rete kap bay blag la. M pa di kòm si dirijan an li nan mitan nou, men kan menm li rete a yon distans pou l ka gen yon zye sou nou.
Bon, e m pral poze w de kesyon kriyèl la, paske an règ jeneral, yo akize yon moun, E mwen map mande m poukisa volim mechanste sa a lè kòmsi gen de moun ki mete foto w, foto Melchie Conventina e nap tande l la hein yon timoun gen 17 ans gad kapasite a, gad nivo a son bagay ekstraòdinè kòmsi an Ayiti moun detwi moun avèk yon fasilite sepandan banm mande w sa a. Si timoun nan pa soti anndan an, ki sa k esplike yon timoun k ap jwe foutbòl, li fè tout tan l prèske anndan an, epi dwòl de koyensidans, on dirait li pèdi vijinite l? Se menm kesyon men s on lòt fòm. Nan ti koze nou fè youn ak lòt, èske se lè n fè ti soti an n al jwenn ti mennaj deyò a? Antre ou menm avè m, e kouman sa fèt? Sa yo esplike w menm pou yo rive nan nivo sa a? E, jan m te di n deja, an ka deyò pa la sèlman pou yo, oubyen an ka deyò pa la sèlman pou yo dòmi ansanm avèk nou.

Nou pa tande w byen.
Ok, m tande.
Wi, m resevwa w trè byen kounya. Ok, m di ke ankadre oubyen ankadre, oubyen ankadrez yo pa sèlman la pou vin dòmi nan ansanm avèk nou. Se moun ki la kòm si ki pou gide nou tou sou, kòm m ta di sa, sou kò nou tou. Paske, yo pa pale, yo pa pale sa ansanm avèk timoun ki pi piti yo, tankou timoun ki gen 12, 13, m pa konnen ki kantite, oubyen timoun ki gen 9 an, paske gen pi piti la toujou. Yo ap pran kòmsi chak fwa l ap di sa ansanm avèk yo. Men ap pran, y ap pale de sa lajeman avèk moun, medam ki pi gran yo, mesye ki pi gran yo, pou yo di ki danje sa genyen. E si tout fwa nan nou menm ki pa gen mennaj, e nou konnen fòk nou gen mennaj, fòk nou gen mennaj, e alò tout fwa kòmsi nou pa bezwen gen relasyon seksyèl epi nou fòk nou itilize prezèvatif pou medam ki pi gran yo. Se pa abòde sijè sa avèk timoun ki pi piti yo paske li poko. li poko lè pou kòmsi pou abòne nan sa non. M panse ke si yon timoun ta pèdi vèjinite l se swa li gen mennaj li lakay li, sa li pèdi vèjinite l deja, ou di mwens lè li menm li al an vakans lakay li, li ta fè kòmsi l al nan plezi li menm.

Se kòmsi wal lakay ou la ou di nòmal. Non, lè m di wal lakay ou a, sa vle di ke tout aktivite w ap mennen pandan vakans lan, ok, sant lan pa gen anyen a wè a kesyon sa yo. Se sa m vle di. Lè w lakay ou, sant lan pa gen, sant lan pa gen kòmsi yon je l gen sou ou, men kanmenm ou menm pèsonèlman ou konnen ke ou gen, ou gen yon fòm pou kenbe. Ou gen kòm si ou on lign pou kenbe tou. De dènyè kestyon e bon ou konnen nou se jounalis sa vle di ke nap jwenn enfòmasyon yo depi nou bezwen yo. Èske ou te okouran ke te genyen on jwez ki ta pral jwe konpetisyon e malerezman li te ansent e li te oblije fè avòtman? Ou te okouran de sa? Non, premye fwa m tande pawòl konsa. Ou toujou nan sant lan?
Wi. Enben ok.
Demen si Dye ve map repoze w kestyon anko. Kom gen anpil moun kap koute emisyon an gen de timoun ki nan sant lan. Ok. Jodi a nou menm k anndan sant lan lè n tande pa egzanp yo akize prezidan federasyon an kom nèg kap vyole adolesant kisa nou menm nou di tèt nou? E nou menm nou di ke moun yo pa respekte imaj nou paske mwen menm pa gen pwoblèm kòm si ok yo kòm si yo akize sant lan ok vin avèk prèv vin avèk kisa w genyen pou w akize sant lan di yon bagay kòm si jistifye kisa w di a Pa gen moun ki di ke an Ayiti tout moun pafè ou di mwen san si ke pa gen yon bagay ki ta ka tounen mal. Men m pa di, m pa di kòmsi sa fèt jodi a. Men kan menm, si yo kòmsi yo di sa, fòk yo jistifye ki sa ki fèt la. Konsa sa vrèman pou n fè di nou, vrèman deranje nou kòm jèn paske nou menm nou gen yon fanmi. Nou gen fanmi e lè fanmi nou tande sa, se apèl sou apèl. Se apèl sou apèl. Ou konprann? Paske se paran yo yo enkyete. E m panse ke tou, se pa sèlman rimè kòm si moun nan lari yo kòm si ki ap boulvèse nou, men kòm si moun lakay nou tou, moun lakay nou tou kòm si pou sa yo te de desant lan, yo nayiv la. Yo boulvèse tou pou nou menm. Kòm si nou gen pitit nou la, kòman w ta fè kòm si ou pa fè, ou gen pitit?
Wi.
ou gen pitit. Ok, ou gen pitit. Ou ta gen pitit ou anndan Ranch Kwadèboukè, yon egzanp. Ou ta gen pitit ou anndan Ranch Kwadèboukè, e ou tande yon bagay konsa. Ou pral ap rele pitit ou pou poze l kesyon? Ou di moun si w pa gen yon timoun, pa di moun kesyon, pa di moun kesyon pou konsa? Kòm ou di m gen tigason tou, èske tifi a tigason yo menm kote? Non.
Sa va ete imposib. Yo pa menm kote. Non, yo pa menm kote. An tou ka. Sa va ete paske nou menm nou gen yon imaj ki nap kenbe. E nou menm nou gen yon ref se fiti pi ya ye. Se kèm si a vini, si a vini fanmi nou ke nou. Mwen mwen se ke. E ale bo la kay nou. E li tou pou jan de rimè sa yo ap si ki le kèm se pwap pade. Mwen pa fè sa fè mwen di di di. ditou ditou ditou e sa vreman deranje nou paske pou menm moun kap di bravo Haiti ann ale Haiti men medam nou yo men mesye nou yo men bagay konsa e se menm bouch sa yo la plipa lè menm bouch sa yo ankò kap di de vye pwopou sou nou sa kòmsi desann imaj nou pase kòmsi imaj nou anba pye e m twouve sa se bagay ki mande reflechi. E son bagay kòm si pou moun yo reflechi sou li anpil pou ke yo panse a konstwi ke detwi.
Èske gen jounalis etranje ki te konn vin nan sant lan vin poze nou kesyon?
Sou sa? Sou tout kalite bagay.
Gen jounalis aletranje ki vini, kòmsi ki poze nou kesyon, kòmsi Ayisyen pa renmen. Se kòm mwen m konn ap fè entèvyou avèk lòt Ayisyen ki swa a Miyami, leplistouvan mwen se plis a Miyami, kòmsi lè m nan konpetisyon. M nan konpetisyon. Kòmsi gen lòt jounalis kòmsi an Ayiti ki konn vini anndan ranch lan Kòm si lè gen yon bagay espesyal, lè gen yon vwayaj, lè gen yon bagay ki espesyal, bon, ou konprann, m pa bezwen di tout bagay, lè gen yon bagay ki espesyal, ki pase anndan ann sa, yo vini, yo vini filme l, tele Ginen, tout sa, yo vini filme l.
Ok. Gen, mwen gen yon moun la ki, ki di l konnen w trè byen, e l di ke e ou pa bay verite sou laj ou. Ou gen plis laj ke sa.
Bon, depi moun, depi moun nan ka pwouve sa li di a, e paske Ayisyen, m panse ke si gen moun ki te wè m, bon lè m te fèk vin isi a, se paske prezidan, prezidan pa t vle kite m isi a paske m vin twò piti. Alò, m panse ke devlopman m, ou di mwens karaktè vizaj mwen, oubyen karaktè fizik mwen, deranje moun, kòmsi sou, sou pèfòmans ke m ap bay e sou laj mwen.
Ok. Ou gen rezidans, ou gen rezidans amerikèn? An?
Ou gen rezidans amerikèn?
Si m gen rezidans amerikèn? Mh. Wi, m kwè sa. Wi, wi, wi. Wi. Ou, apa w di ou kwè sa?

e papa m mouri manman m te vwayaje.
Ok antouka e mèsi anpil Coventina nou pral pale a yon dezyèm moun mèsi anpil Coventina a byento. Dakò bye. Vwala e bon dosye a yon ti jan konplike. e yo ban nou nimewo yon lòt moun pou n rele. Nou pral eseye gade pou n wè si l ap rele tou. E si l ap vle pale, n ap pran yon ti poz. Dosye sa a yon ti jan konplike. N ap pran yon poz kèk segonn, n ap tounen.
Se jou mwen an fòs lan la, sa fè m vrèman plezi pou m al moute tèren an pita pou m ka fè yon bèl pèfòmans. Mwen wè klèb la enpresyonan wi, stad la, biwo yo, otèl la, yon gwo klèb. Ou pa santi ou strese non? Wi enpe men mwen vini isi a m bay tèt mwen yon objektif. Moun yo konvenki avèk talan ke mwen genyen, se sa ki mwen ki fè l pi enpòtan, se pa paske yo gen anpil estrikti kòm si pou m pa estrese, men dabò se yon bagay ki pou konsantre m pou ke pou m di ke yon chans pou m pa kite l pase pou m kapab jwenn li. E imaj ekip la tou enpresyonant, m wè jwè yo gwo, yo konnen, yo konn jwe e. Tout enstalasyon klèb la genyen, kòman ou santi w fas a tout gwo bagay sa yo ke w ap dekouvri premye fwa? Bon dabò mesi fè tèt mwen konfyans paske se pa premye fwa m pral jwe avèk moun ki gen grand tay, mwen jwe avèk amerikèn e avèk almay mwen wè ke mwen gen nivo nan yo ye, mwen konnen ke yo konn jwe foutbòl e. Mwen yo gen talan mwen gen talan osi se sèlman ke malgre m pa eksperyans pou m epate avèk talan ke m genyen avèk osi nan nivo daj ke mwen ye a pou m kapab eseye konvenk e pou m kapab konvenk yo. M konnen manman w al atant, m konnen frè w yo, tout moun ap tann, m konnen tout peyi a men sitou min Mibalè ou byen dayè moun Mibalè, Guerrier Chevry e depi.
Mwen fè anviwon 7 an nan yon Kwadèboukè. M pase nan ministè anvan, nan ENPF. Ok.
Kouman anbyans lan ye anndan an? Èske w di tèt ou, monchè, m satisfè de travay kotch yo, travay federasyon yo te fè avèk nou nan sant lan? Kouman w evalye setan sa ou pase nan sant lan? Bon, Se pa yon gwo sakrifis li te ye, epi tou m ap remèsye kot yo tou paske kot yo te toujou ap fè anpil sakrifis pou nou. Epi tou federasyon li menm li te toujou ap travay pou nou pou nou reyisi nan domèn nan. Se te yon bèl anbyans li te ye.
Ok, Ou okouran genyen enfòmasyon gen yon jounal anglè ki pale ki menm akize Dadou Janba kòmkwa misye ta vyole ti jèn fi anndan sant lan. Ou te anndan an. Èske sa konn rive dèfwa nou menm pa egzanp ti gason yo nou te konn koze avèk ti medam yo? Sa konn te konn rive?
Bon mwen menm Pou tan pam nan m pa viv bagay konsa anndan ranch kwadèk ok. Non ez menm nou menm wi tankou ekip paw la tout ti mesye kandè yo nou te konn al file ti medam yo sa te konn rive? Non nou te gen limit nou medam yo te gen limit pa yo sa vle di chak moun te gen gwoup moun kap siveye yo nou pat gen tan pou sa ti fi yo rete apa ti gason yo rete apa sèl lè nou rankontre avèk ti fi yo sèl lè nou pral manje. Nou manje menm kote? Wi nou manje nou manje menm kote. Ok men apa de sa chak moun domi nan lign pa yo. Chak moun nan lign pa yo. Nou menm nou nan dòtwa, dòtwa pa nou an se pa ansanm avèk pa medam yo.
Ok men eske sa pa konn rive antrenè yo pa egzanp ki wè ti medam yo kap jwe foutbòl skwat yo byen anfòm epi ou santi nèg yo anvi koze a medam yo touche yo menm etc ou pa konn wè sa?
Non M pa vle bagay sa yo. Men eske bagay sa yo pa janm pale anndan sant lan? Non.
Ou fè setan anndan an, fon ti pale n de Dadou Janbar.
Pou m byen di w, prezidan, lè w di yon prezidan, se pa yon bagay ou wè fasil. Se lè kòmsi gen aktivite, ka gen fèt anndan an, se lè sa yo mwen. Mwen wè prezidan an. Prezidan e pa yon moun kòm si m gen tan. Nan moman prezidan an ka vin nan lakou oubyen nan biwo a, lè sa nou menm nou lekòl. Ok.
E pa yon moun kòm si pou m di w mwen wè fasil.
Ok. Men sa rive pandan youn nan nou ap pale ak lòt epi nou konn tande gen ti plenyen k ap fèt kòm kwa pwofesè yo ap koze a elèv yo eksetera. Nou konn tande plenyen sa yo? Bon si si ta gen si ta gen yon bagay konsa yo tap revoke pwofesè yo.
Ok ok sa vle dire ke ou pa gen plis ou kapab di nou menm komsi de bagay ki konn rive yon eksperyans ou te fè pandan setan an yon bagay ou te tande ou pa ka pataje yon ti bagay avèk nou? Non pou m byen di w nou menm se eksperyans nou fè nan menm se komsi se leve avèk katrè di maten Antrene kou pral fè setè mal manje anpi 3 uitè mal li lekòl lèw relache nou a de twa zè ankò nou repran tenyen sa vle di nou te gwoup pa nou an son gwoup yo te konn ap siveye anpil sa vle di son gwoup ki tap prepare poun tal nan mondyal sa ka rive nou pata rive al nan mondyal men son gwoup ki pat gentan menm apre sa yo te vin rive yon moman yo retire nou nan ranch kwadèboukè yo tal yo tal voye nou viv aryo sa vle di nou menm nou nou nou viv nan ranch se kòmsi yo mete nou nan limit pa nou.
Ok. Men èske w sonje on lè yo te revoke on pwofesè oubyen on antrenè anndan an?
Anndan ki bò? Nan ranch lan.
Yo revo on pwofesè? Èske ou raple w on pwofesè yo te revoke oubyen on antrenè ke yo te revoke pandan pasaj ou anndan an?
Kòmsi yo revoke antrenè? Pou yo revoke, revoke youn, revoke on antrenè oubyen on pwofesè.
Non, seleksyon pam lan sèlman lè yo te lè yo te revoke antrenè e pat de bagay e pat pou moun bay sa se son lòt antrenè kòmsi gwoup moun Divalyo yo ou konn antrenè pam lan li menm se se yon moun ki granmoun li ye sa vle di yo te ba nou vakans e li menm li pat vin nan menm lè avè nou pou l te reprann antrenman li te pran yon semèn de plis epi tou yo te revoke l yo te vin voye nou bay brezilyen yo nan Vivaryo.
Ok. Antouka Philippe, mèsi anpil. E men ou toujou ap jwe foutbòl? Wi, m toujou ap jwe. Se sa. Mèsi anpil Philippe, a byento. Ok, dakò.
Mèsi. Dakò.
Alo, bonswa? Alo, bonswa? Wi, kòman ou ye?
M anfòm. Ou te di m voye yon sms ba ou. Oh oh mezanmi ooh manke antrave la wi li te dil voye yon sms ban mwen siman lap koute emisyon an se youn nan medam yo ki abite ki nan pwogram wi lama e bon enben Wood pa yon bagay sa non mon frère e pou kestyon vyòl la e.

e l ap fè Christie kado on tablèt Samsung Galaxy pou l resevwa devwa lekòl li. Christie, e gen on zanmi k ap fè w kado on telefòn. Ok, lè a rive sou mwen mezanmi, m gen lòt sijè, Vilaj de Dye a fò m manyen l. Epi Anel Joseph ki fè on entèvyou pandan l anndan prizon, hum, pa telefòn! Son bagay anraje, fò m tounen sou sa. Wi. E ban m di nou, Dadou Janba se prezidan Federasyon Ayisyèn Foutbòl. E jodi a, foutbòl feminen nou an pran wo nivo, nou konsyan de sa. Sepandan, Gen de bagay fòk ki di tou, lafimen pa janm leve san dife. Ou wè m sot mande Conventina èske sa konn rive gen de medam k ansent. Wi sa rive gen de ti medam k ansent. Eske ou fè pitit lan? Eske ou fè avòtman? Sa rive gen de timoun k ansent epi k wetire timoun nan. E mwen menm pèsonèlman k ap pale avè w la a, mwen konnen youn oubyen de ka. Eske se pou Dadou Janba oubyen pou yon lòt moun? poze timoun yo kestyon sou bagay sa a, genyen ke m konnen ki goumen k kenbe sekrè di se pou mennaj li, men kòm li pa t vle pèdi pòs, paske fò m di w nan yon seleksyon nasyonal se tout yon konba pou timoun nan gade pòs li nan seleksyon nasyonal la. Men gen bagay alentèn k ap fèt ou p ap janm konnen l deyò a. Men tou, The Guardian, m byen pwononse l? E Beauchamp? Se anglè wi. Le Gardien, se sa l tradui an fransè? Oubyen The Guardian? The Guardian, mesye pou mo sa ta vin kraze emisyon nan menm la, nan sam ye la, bon m bat manman m bat papa. Guardian se konsa li ye an fransè. Fransè yo pa nan va, ou wè fransè yo di Juventus, fransè a pa nan tout bagay yo vin eksplike l ranje bouch li an anglè, Guardian. Ok. Se pa yon jounal ki toujou pale de nou. Bon, kòm gen konfinman, pa gen anyen nan spò a, epi nèg yo woule sa. Men, sepandan, gen de ti pwoblèm anndan sant lan, men ki pap janm pran lari. Men si w akize Dadou de vyòl, fò w di sou ki moun li fè vyòl la. Epi, ou pa ka pandan ke nou gen yon seleksyon, nou gen yon foutbòl feminen k ap pran tout nivo sa, epi pou n ap destabilize nou. Pèsòn moun pa gen dwa defann yon moun, dayè yon nèg a gen avoka l, men yo pa ka ap manje nou konsa tou. Paske gen moun ki di se le racisme, m pa p rive nan nivo sa. Men si jounal la gen de prèv e kòm Entèvyou sa a son entèvyou yo di k fèt aletranje. M espere ke Federasyon Ayisyèn Foutbòl jwenn avèk jounal lan pou jwenn plis enfòmasyon sou kesyon sa a. Kounya l pa yon kesyon de Dadou Janba. Se vre ke ou wè gen de senatè, depite, ansyen senatè, bon, palman an p ap regle anyen tou. Dis senatè k anba yo p ap regle anyen. Men ou wè gen dan gen nèg k ap ekri le Sénat eksetera bon sa ne veut rien dire. Sepandan, Leta ayisyen nan sa ou nonmye la a n ap wè si n kapab fè pwomosyon pou foutbòl la. Kesyon sa a vin pa yon kesyon de Dadou Janba jodi a, li vin yon kesyon de peyi. Fò kounye a, se pa ou wè gen òganizasyon fanm k ap non ni men e pa sa, e pa la m ye. Jodi an fò n gon leta ki egzije ke jounal lan bay eksplikasyon sou sa. Oubyen bay plis detay sou sa. Paske atik lan manke nanm, atik la manke zo. Atik la manke zo. E mta byen renmen konnen eske de nom ou konnen de timoun pa egzanp ki te fè avòtman anndan an oubyen ki te retire timoun anndan eske se de li yap pale a? Paske yo di son adolesant de moun sa yo kem konnen yo pa yo pa adolesant se de moun ki majè wi ki travèse lari pou kont yo. E gen youn ki te ekstrememan pèfòmant nan dènye koup dimond la. Jodi an, piga moun vin di, si w ap rale, mwen menm si w ap rale de enfòmasyon, di yo klè. M pa gen la a pou ke m site non de jèn fi ki te nan yon sitiyasyon, men ke jounal lan di klèman men ki moun, oubyen bay de endis, jounal la pa bay anyen, omwen si te gen yon ti endis, yon ti bagay ki te bay ki t ap pèmèt ke li mete w sou yon pis, men li pa mete w nan anyen. Li sèlman pale de misye, en en. Mwen menm ou wè m bay 2 endis la. M te menm ka pale de zòn yo, nan ki zòn kòmsi timoun yo soti. Se 2 pis ke w ka bay. Ou konprann? Ou ka di rejyon Dèpalm, ou ka di nan Atibonit eksetera. Ou bay 2, 2, 3 pis, eleman. Men, fò jounal la ka rale 2, 3 kestyon. Antouka mwen menm li vin pa yon kesyon de Dadou Janba, sa se le non de Dadou Janba li envolve nan kesyon an fòl degajel poul retire tèt li ladann men la nap pale de peyi ok ok èske gon moun ka fèm jwenn nimewo telefòn Enzo Laurens Enzo Laurens se gwo foutbolè ayisyen wi Enzo Laurens Fèm jwenn nimewo misye non li tap konfòtab pou mwen wi nou ka voyel pou mwen silvouplè sim te jwenn nimewol men la ke dadou jan pa jere kesyon an men la son kesyon de imaj dayiti paske jodi an foutbòl feminen an lap pran yon anplè ekstraòdinè m pata renmen elan sa ti jèn medam yo gen la pou y ap prezante nou reprezante nou valableman epi d'un coup yo kase l an n pran poz la la n tounen minis jistis sa m pa ka konprann sa Anel Joseph anndan yon prizon e l ap bay entèvyou pa telefòn on revient après la pause.